Depi avan yè cheri a son sèl bagay lap repete m, be ou konnen m santi m fèb, m santi m gon feblès kap trakase m. E depi wap tande kesyon feblès sa yo m garanti w le swa w pap jwenn anyen paske depi wè yo kouche dòmi al avè yo paske yo tèlman santi yo fèb yo toujou gen dòmi. Ebyen se poutèt sa mwen prepare bouyon sa pou m te kapab re fèl reprann li paske m pa tolere feblès la mwen menm. La mwen gen ti vyann kochon mele avèk vyann bèf epi la mwen gen gra doub. Ebyen mwen simen sèl, mwen mete sitron sou yo pou m kapab byen asezone yo, byen pase sitron ladan yo, ebyen pou m kapab al kòmanse ansanm avèk posesis mwen an. Ok! Aprè ke m fin byen ba yo sitron mes chers amours, ebyen kounye an kisa m fè? Mwen retire tout po sitron pou m kapab jete epi mwen pral rense vyann mwen yan. La mes amour mwen ap vide dlo pou m kapab byen rinse vyann mwen an paske m sot ba li bon sitron avèk sèl fòk mwen byen rinse l ok aprè ke mwen fin byen rinse l ti nounous widoo yo mwen te gen yon dlo ki tap bouyi nan dife a ebyen ki te gen ladan li pèsi pwawo sitron sèl jiwòf Ebyen kounya mwen mete vyann mwen yo ladan li epi mwen byen melanje yo, mwen kite li fè anviwon 15 minit nan dlo ki tap bouyi a, donk mwen pa metel nan dife a poul bouyi, mwen jis metel konsa. Kounya mwen pral prepare asezonman mwen. La mwen gen ji sitron, mwen ajoute ladan epis blende, depi ou se ayisyen li fò e difisil pou pa gen epis blende lakay ou, mwen ajoute la dlo lay, mwen mete lay, epi mwen mete Humm paprika sa humm poud jenjanb limon piper la mwen mete ladan ni sos anglaise mwen mete oregano mwen mete ten sech donk mwen mete la poud pwav donk ou menm li depan de ou menm ou kapab itilize kalite epis ke ou konn itize lakay ou. Mwen mete safran epi mwen mete moutad mwen. Byen, byen, byen melanje yo ansanm. Mwen ajoute sèl ladan. Epi apre kwa mes chers amours mwen pral koule vyann mwen ki te nan dlo a ki gentan fè yon bon 15 minit. Epi mwen retire lòt bagay yo ki te ladan nan. Epi kounye an mwen vide li nan bon ma presyon ke mwen pral mete l bouyi an. Mwen vide epis mwen an sou li. Kounye mwen pral byen pase menm pou vyann mwen an ka byen pran epis. Mwen pral kite li fè anviron 30 minit nan marinad mwen an epi pou m kapab ale mete li bouyi. Kounye an, mwen pral mete l bouyi mezamou, la aprè 30 minit lan mwen ajoute pèsi, mwen mete yon tomat ladan li, mwen ajoute yon pwavon, mwen mete mesyèzamou yon moso zonyon, mwen ap mete yon lòt pwavon vè ankò, Epi pwavon wouj, donk kounye an mwen mete pwawo, mwen mete fèy zonyon, mwen pral mete l bouyi. Lè l fin bouyi, nou pral wè kisa mwen pral fè avèk sa wè m mete bouyi tou an kè yo. La mwen gen espinafre ke mwen gen tan lave deja, mwen ap dekoupe yo. Mwen genyen la mes chers amours ki se leti frize, mwen gen tan dekoupe. Epi nan Anm bòl sa mwen genyen kawòt mwen gen kreson epi mwen genyen pwa tann ok donk kounye an aprè vyann mwen an fin bouyi nan bonm a presyon mwen vide l nan yon lòt gwo bonm a tout dlo ki ladann nan epi kounye an mwen ajoute mes chers amours kreson m nan pwa tann mwen a kawòt lan epi m ajoute fèy frize m lan avèk tout euh espinafre m nan ok donk aprè ke m fini mwen byen melanje yo Pou mwen di w ke mwen te gentan retire yon pati vyann ok mwen pa mete tout vyann nan nan sa paske m pa vle tout kraze epi mwen kouvri l mwen kite l byen bouyi pou l kwit aprè yo fin kwit mes chers amour nap gade koman tout la byen lage kò yo epi la map mete engredyan m yo tankou ki se yanm malanga Pòm de tè ansanm avèk ti patat. Donk mwen pat jwenn bannann. Mwen te ale nan makèt lan pat gen bannann. Donk se pa bannann ki fè bouyon. Ok. Paske cheri a li menm sa li plis renmen nan bouyon. Se dlo bouyon, ti kawòt yo, ti fèy yo. Donk sa yo se sa ke mwen te mete bouyi sou tèt anm vyann mwen an. Ebyen kounye ki sa m fè mwen blende yo. Aprè ke mwen fin blende yo. Nou te wè tout sa m te mete pwavron, pwawo, anm. ansanm avèk tomat epi kisa m fè aprè m fin bezwen onyon aprè m fin blende tout mwen vide li wè avèk sa la bouyon lan li sipoze nòmal nan epesè ke ou bezwen lan eske ou konprann donk kounye mè chè zamou epi la mwen pral ajoute m konnen nou pral mande m pou bòy pa vre pa enkyete nou mwen te prepare yon ti bòy mwen pral ajoute l talè konsa la mwen ajoute ladan li ti oregano ti poud an mte ansanm avèk. dlo lay, safran, epi poud jenjanm avèk paprika mwen melanje yo. Aprè ke mwen fin byen melanje yo, paske lè w konnen se yon bagay wap ou pral remonte anm moun yo, donk ou oblije gon fason pou prepare l ou konprann. La mwen mete pwavron, mwen met piman, mwen met pèsi, kounye an mwen ajoute ladan li fèy lorye, Mwen mete pwaro ladan li. Pwaro mes amour li vreman bon anpil. Li ede nou diminye to kolestewòl ki nan san nou. Donk li vreman bon pou nou kapab fè itilize pwaro anpil. Apre ke mwen kite l fè yon bon 5 minit bouyi, La mwen dekouvril mwen ajoute bòy mwen yo. Apre m fin ajoute bòy mwen yo, m ap kite l bouyi ankò pou l kuit. Donk, mwen goute l, li pa manke anyen ankò. Donk, ebyen, sa w tande a la, ti nounou swidou yo, ebyen bouyon m nan, li gen tan pre. La m ap ajoute rès vyann yo ke mwen te kite mwen pa t ajoute tout bouyi a. Se yo menm m ap ajoute nan bouyon m nan. Epi m ap kite l fè omwen yon minit konsa. Epi apre kwa pou m kapab al drese l. Vwala, bouyon m nan gentan prè pou l degiste, epi sa w tande a la, m ap drese mete nan asyèt, ebyen, pou Cheri a kapab al degiste l. Donk, nou wè tout sa ke mwen te itilize nan bouyon an, ou menm tou ou kapab prepare li lakay ou, Ou kapab preparel pou fanmiw zanmiw pou kapab fè yo plezi ebyen sa w tande a la m garantiw avan jounen sa fini l sipoze reprann fòs li paske bouyon sa lap jwenn li jodi ata menm demen si Dye vle lap jwenn res paske m te fè anpil ebyen poum kapab jwenn bon sèvis ke mwen bezwen an ebyen ti nounous widro jan ke nou konnen l deja widro toujou fè tout sak posib pou l kapab pote sa ki konnen lap bon pou nou Eben map pran yon ti tan pou m kapab salye kèk ti nounous. Nap salye Rose Myrtha Lazarre kap swiv nou depi Port de Paix. Adony Rutshelle kap swiv nou depi Chateau Blonde du côté de Haïti. Rose André Achille kap swiv nou depi Cavaillon. Eben ti nounous chou nou yo a la pwochèn pou yon lòt video pa bliye patajel tout kote.